Yon nòt pli de pi lwen, ACB ap fè apèl avèk otorite yo pou yo stope rèy ensekirite a ki plonje abim nan nan sosyete ayisyèn nan. Pè André Sylvestre, kire pawas Notre Dame de la Mercy nan Robillard, aje de 70 zan, enben nou kapab di ki te atenn de plizyè pwojektil nan ri 11 nan Okap Ayisyen, pa lwen Sogeban kote li te vini. Enben dè zòm ame ki te idantifye ki te, ann di, bay pè a plizyè ka sou Jimmy nou wè e monseyè a kap mande jistis pou pè Sylvestre ki viktim lendi 6 septanm nan.
Nan koute aktyalite a nou wè komisè gouvènman jiridiksyon Gonayiv la ki mete anba nan mèt Sera Dacius enben ki avèk lapolis an nan wo latibonit lan yo arete jounen mèkredi 8 septanm nan 2 nèg sa yo ki nan gwoup gang kap opere Nancy Davis sou Gwo Mòn, Eme Evens Orison ak Lenche Ben Hardy Fleurimont ki sòti Dèlma yo vin opere nan Latibonit kote yo vyole fanm, yo kidnape timoun e yo kidnape moun osi e yo vòlè. Tande byen mezanmi! 2 nèg sa yo ki sòti nan yon gwoup gang k ap opere nan Ti David sou Gwo Mòn. Nou wè nèg sa yo lè n di Gwo Mòn, kote lè w wè machin Pòdepè, machin Okap ap pase, nèg sa yo konn ap kidnape moun. Enben nèg sa yo sòti Dèlma. Yo tande non yo byen. Orismon ak Lenchèl Ben Ardi Flerimon ki sòti Dèlma, yo vin opere nan Latibonin kote yo vyole fanm, kidnape moun, yo vòlè afè moun. Di min wè lapolis nan Gonayiv mete lapat. sou de anndi e kriminèl sa yo, asasen sa yo ki t ap bay pwoblèm nan zòn Gwo Mòn, nan zòn Latibonit lan ankò yon fwa bwavo avèk mèt Hérard Garius e komisè gouvèman jiridiksyon Gonayiv la ki fè yon gwo travay n ap di felisitasyon bwavo.
Wi n ap avanse Salomon.
Wè byen Si nap avanse avèk enfòmasyon yo, nou konnen jodi e jedi a kote gen anpil enfòmasyon, jodi mèkredi a kote gen anpil enfòmasyon avèk aktyalite. Pa rapò nou wè madam Martine Moïse osi ki gen yon twit ki ap fè aktyalite deyò a la tou pa rapò ki kontinye ap mande jistis pou mari li. Men madam Martine Moïse di batay politik la Li, batay la li pa politik sèlman, li ekonomik. Sa pa fini konsa, n ap onore memwa Prezidan Jovenel Moïse, n ap kontinye goumen pou solèy la klere tou pou sa k pi fèb yo anndan peyi a, jistis pou Prezidan Jovenel Moïse, Madan Martine Moïse ki kontinye ap twitte e li di batay la li pa politik sèlman, men li menm li ekonomik, Jimmy, n ap konprann paske nou konnen batay ki atè a li anpil, anpil.

e madanm ni e nou konnen kap travay nan ministè sante piblik an e de la popilasyon nou konnen ki te kidnape nan zòn tou pre lopital jeneral ki jwenn liberasyon l ankò yn fwa nou bon nou trè kontan pou. Wi, pandan nap di sa, medam mesye, nou konnen gen plizyè moun ki ta renmen konn kisa kap pase a Babekyou. Men nou gen yon ekstrè videyo pou nou, medam mesye, paske Babekyou pran lapawòl jodi a ankò. E m panse ke nou kapab toujou tande kisa l tap di, se trè enpòtan. Yo fè dèy nan Ariel, dèy nan Lambert, dèy nan Armand Darlan. Ayiti gen pou l pase. Wi,

De Alcibo a Montana pale di pa gen pèdan, nenpòt moun ki tonbe a, nenpòt moun ki bon, y ap sòti ganyan. Men avèk Jovenel Moïse, pa t gen sa menm. Ou ta te divize moun ou yo an 20, an 30, Jovenel Moïse pa t okipe w avèk pati politik ou a, ale ba òganizasyon menm. Enben nèg yo te fache paske yo di konbyen tan yo pa manje, konbyen tan yo swaf, konbyen tan yo pa gagote. Konbyen tan yo pa vin manman yo tap di ap souse pou ap tete ebyen jodi a manman yo ap rantre nan bouch yo yo wè yo paka jwenn li sa fè kout chèz kout pye kout pot estire lafwa lèlè nan otèl montana ebyen nan moman nap pale la yon moun la mezanmi ki te cho e ki te cho devan bann nan e yon moun tou jodi a la ki te cho devan bann nan e nou pa janm tande kesyon jistis pou jovenel moïse sòti nan bouch li anpalan de joseph lambert Joseph Lambert Josal m kapab di pou w gwo kou enèm yo sele men pou w gwo kalòt marasa Joseph Lambert nan moman a pale Vladimir se defleksyon k ap fèt la ansanm de pati politik ki te siyen akò pou Joseph Lambert a si yo kòmanse ap rale kò yo la yo kòmanse ap rale kò kite Lambert pou kont yo sa vle di nou wè lanati pa gen jwèt Ebyen yo komanse ap rale gòj wi nou wè nèg isi ke son pouvwa ke son enterè a yo pa jwe avèk li men kòman ou tap konprann tou bon nèg manje kòk ke sim kwit sosyete kap desann pou al sipare manje ou menm wap wè nèg la vin vantre dife vin moute chodyè vin kriye kwa èl la yon piyay men Joseph Lambert di m kapab di la si gon gwo ki fè pa sa la nan plizyè pati politik ki kite Joseph Lambert. Ebyen pèp yo tè sena nap pale Joseph Lambert. Enben, misyon pwen la pou l pèdi batay se sou yon egzekitif a 2 tèt la. Plizyè figi enpòtan nan opozisyon politik la ki te alinye bò kote Lanbè nan pwotokòl antant nasyonal ki te genyen an. Parapò, li sanble sa fè mal, sa kòmanse fè mal Aryè, swit a yon rankont ant reprezantan avèk Premye Minis Ariel Henry. Gen lidè politik tankou Youri Latortue, yon mètdam, nou te konn sa Youri jwe. Pandan nou wè Youri Latortue a, nou sonje